It's funny but for me I think I'm a strong woman who move out from a relationship kote m pat alèz and then li pa tap mache byen you know so m pral bay tout story time sak pase de relasyon m de vi m et stuff like that coz m son moun ki piblik anpil moun konnen m anpil fi ka pran sa kòm yon source de motivation lè w nan relasyon ki toxic pou pa rete pou paske nou ka wè vwa m pa bon a lot of stuff happened now I don't know why you think it's funny but for me I think I'm a Like I was saying, m te nan relasyon ki toksik ki pa t ap mache byen, kote ke Ahh! Vwa m pa bon. Kote ke nèg la ap twonpe m, nèg la ap ban m manti, gen lòt fanm li sou mwen. M pral esplike pi byen yon lè kòman sa te ye paske m se yon moun ki piblik jan m di a fò m bay story time lan paske nou pral konn sa k ap pase an, nou p ap wè m nan kay mwen te ye a ankò. M gen foto tout sa m fè nan kay la, bagay and stuff like that. Nou pral wè m nan yon lòt kay. Pou le moman m vin kay manmi m pou m pase yon ti tan, apre pou m chache yon apatman m ale ak pitit mwen, nou konprann? So, mwen twouve m strong enough to move out. Paske lè w nan relasyon kote nèg la ap twonpe w, nèg la ap derespekte w, manman pitit nèg la ap derespekte w, ou ale. Tout fi k ap gade videyo sa, m vle nou pran sa kòm leson. Nou se fleur, nou bèl, fò gason awoze nou, fò nou alèz nan relasyon, pa rete pou tèt byen materyèl ou byen kwa ke se swa lanmou, depi w pap byen, ou pa byen nan relasyon, gason pa byen trete w, sa pap fonksyone byen, move on, move out, leave the house, leave the relationship ou byen nenpòt sak fè, do what's gonna make you happy, ok. Like ap pase, fè anpil video pou nou ka konprann sa kap pase egzakteman paske m vle pataje l avè nou. Lè m pale, lè m di sa kap pase nan vi m, m santi m alèz, m santi m free, m santi m byen. So, mwen rankontre nèg sa a, I think it was like almost two years ago. The reason why I took him, I went out with him is because his mom pass away when I met him, two months after. And I said, okay, let me just take him cuz he was sad in life, cuz I'm a good person, I have a good heart. I wasn't ready for a relationship, m pat prè pou yon relasyon paske I been through a lot, tout moun konn sa k te konn pase m auparavant so nou te kòmanse zanmi, I went to cook and do stuff for him, help him out cause nou te rete menm kote you know so epi umm m pat vrèman konn kiyès li ye, nou kòmanse sòti, pase moman ansanm, al manje, nan movie, dine, get to know each other and stuff like that until nou vin pran sa serye. 4 5 mwa aprè nou kòmanse ap renmen nan relasyon and stuff like that nou konprann epi m t mandel depi lè nou te konn ap fè konesans nou zanmi m di ou pa gen madanm ou pa gen pitit anyen anyen anyen and he said no uh, I been married li divòse I got 2 kids so m pa manman ankò manman li vin marye we fèvil and stuff like that I was like ok fine cuz mwen menm personally me personally I always said I don't wanna go out with a man ki gen pitit maybe baby mama drama I don't wanna deal with that that's not what I want in my life kounya la epi kòm mwen konnen manman pitit li marye it wasn't a problem for me to take him and then be with him and stuff like that and we went out m montre manmi m fanmi m ebyen nou kòmanse ansanm soti fè manje pou li al lakay li vin lakay mwen fè tan la m al fè tan lakay li dòmi al nan vakans and stuff like that and until like when I think it was like not nine months later li dim konsa Micah I have to go see my dad in Africa cuz he's African medam ayisyen yo please pa pran nèg afriken m konnen gen afriken ka bon men nèg afriken vòlè magouyè m pral di nou tout sa nèg sa fè m timoun lajan m li vòlè Ka, lajan m depanse nan kay, bagay, defisi m fè, but at least li pa t gentan ban m yon maladi ou ka pran nan fè bagay. M te gentan sove de sa, m pa t gentan gen pitit pou li ankò. M free kounye an, m pral rekòmanse a lavi m, get my life back together, but I think, thanks God, Mwen mete Gabica deyò ok so lèl di m papal malad fòl ale an afrik poul al wè papal guess what li gon madanm a pitit an afrik nèg afriken yo gen madanm a pitit nan peyi yo anpil moun te konn ap di sa m pat kwèl until sa rivem m pral ba nou tout sak te pase rete branche. Gad yon bagay ma chérie. On fanm eklere kap pale avèw la la. Ou ka gen 10 ka on nèg, 20 machin a on nèg, 50 biznis a on nèg. Depi nèg sa pa bon, vire kite tout dèyè. Gen kot, gen avoka, gen tout fason ou ka fè pou jere tout afèw. Ou pa bezwen rete nan relasyon ki toksik, kote ke nèg la ap ekspoze lavi w, kouche a lòt fi, pran lòt fi, fè sak pa bon. pa respekte w pitit nèg la pa respekte w fè manti sou ou paske lè w vin nan peyi blan ou vin dèyè lavi ou pa vin detwi lavi tout sa ki parèt menas nan lavi w voye l jete move on ok m pa janm adapte m a kay m pa adapte a nèg m pa adapte m a anyen jan m te achte yon kay a yon nèg m ka re achte yon lòt kay ankò paske m ap toujou gen biznis m ap toujou travay m ap toujou gen lajan nou konprann m pa rete nan relasyon ki toksik m pa rete nan relasyon poutèt n achte kay poutèt n achte byen ansanm. Jamè. Moun eklere pap janm rete nan rel gran nèg yo fèl yo divòse pa pè vin di story nou tou. Gad zon bagay ma chérie. On fanm ekle. Listen baby m pa gen ase tan pou m esplike tout sa k pase egzakteman. Nèg pa kite m pou wid. Ou tande m? Mwen kite nèg paske nèg afriken gen lòt fanm nan peyi yo. Li t ap twonpe m. Li gen fi sou mwen. Li gen pitit ki gen 13 an kap vin nan kay mwen kap derespekte m. Ou konprann? M pa tap pran sa nan men pèsòn moun paske m se yon fi ki konn valè m. M endepandant. M gen lajan pa m. M gen biznis pa m. M pa gen m pa gen anyen ki ka ebranle m yon gason ka fè m pa ka fè pou tèt mwen. Ou konprann? Se pa ke nèg lan kite m paske m te konn pale de ex mwen twòp. Se pa sa se pa sa ditou. Se pa le ka. Moun nan pat pale kreyol li pat konn sak tap fèt la e tout sa map fè de bagay wid se bay map fè pou annwiye moun tiktok ki defwa kap foure bouch yo nan biznis mwen se pa yon bagay ki te vrè paske wid pa yon moun mwen konn pale avè ankò wid pa yon moun mwen konn wè ankò son moun mwen blokel li blokem nou pa gen relasyon ankò nou pa gen anyen ankò nèg pa kitem pou wid. Mwen kite nèg pou rezon pèsonèl mwen, pou lavi m. Paske gen anpil fi, lè yo gen mari, mari a ap twonpe yo, yo rete la. E konsa nèg la ka ba yo sida, ka ba yo nenpòt lòt maladi. Depi w gen yon nèg, nèg la ap twonpe w, ou wè l pap chanje, ou padone l, li pap chanje, se kite sa. Paske w pa vin pran maladi. Pwoteje vi nou, pwoteje sante nou. Epi depi w wè nèg la tou l pa respekte w, se ale. Paske ou pa bezwen yon nèg mezi vire w ap joure nan kay la, w ap goumen nan kay la, pou polis pa vini pran w pa nan mete w nan prizon, ou pa bezwen sa. Paske Ou son moun pwòp esam vle pou tout fanm konprann pou tout fanm fè Nou konprann Mwen te kite relasyon an paske l te toksik yon bon titan m te stil nan kay la bon t vin wè nan kay la pitit li ap vini te respektem m ale paske lajan se mwen k fè l m achte mèb m achte byen m fè sesi m pèdi tout m pa m pa pèdi yo non genyen m ap jwenn men sa pa de sa pa deranjem paske se mwen k te fè lajan se pa lajan k te fè m m ka refè lajan ankò. Sa ki enpòtan se ke mwen kontan kounye an, m pa nan relasyon toksik la ankò, m pa gen mari m k ap twonpe m ankò, kounye an mwen single, mwen rete konsa pou lè Bondye ban m on bon nèg. Sèl sa m ka di medam ayisyèn mwen yo, fè atansyon, lè n ap pran lòt nasyon make sure nou konn moun nan avan, nou konn fanmi moun nan avan. Paske w gen dwa pran on nèg se on magouyè li yo pa t janm konnen nèg la itilize w, fè w depanse, ou konprann? Pa kite sa rive nou. Paske m vin di l, se paske m strong. E pa tout fanm k ap gen kouraj pou vin kanpe la pou vin di sa k pase yo. E tout moun ka panse se yon buzz oubyen se manti, se pur verite. M kòmanse chache kay, lè m al nan lòt kay n ap wè nou mwen nan yon bèl apatman ankò. M ap retou, m ap, sa se kay manmi m, se pa kay mwen li ye. M pral lakay pa m a pitit mwen. Nou gen pou nou wè tout sa yo. Paske m se yon moun ki piblik, m pa ka sere nou anyen. Tout sa k ap fèt n ap konnen. Nou konprann? Nèg k ap, lè m met kouto nan sa m genyen, nan kay la, sofa m achte senmil dola, simil dola, m depanse prèske venmil dola avè l, mete mèb nan kay, li pa t vle m pran yo, m met kouto ladan yo, li menm rele polis pou mwen. Polis pa fè m anyen paske se lajan m. S on move nèg ki gen fanmi, pa pran moun afriken, m ap ba nou plis sa k pase nan yon lòt videyo. Listen, ya anpil moun konn sa epi gen kap di se manti paske lè w avèk yon nèg afriken w pa vrèman konn sa lap regle nan peyi l paske ou pa al nan peyi l souvan bwè m potko al nan peyi pa m nan ditou ou pa konn sa lap regle lè l al lòtbò a li ka di w li pral wè fanmi l epoutan lal wè fanm paske pa m nan te di li pral wè papa l ki malad prèske mouri poutan se madanm li a pitit li tal wè e m pat janm okouran de pitit sa li te di m li gen 2 pitit poutan l te gen nenpòt 2 3 pitit nou konprann pandan m ansent nèg sa fè m griyen San nan M kriye san kè m pa gen san ankò Pa gon trak san ankò kondi pa ki Kè m fin brize paske Se pa paske m te damou non Paske m te di a kote m ye la m tou bon Yon moun ki gen laj Li gen 40 an Li gen 12 an anplis mwen M konnen l ka bon Kite m fè vi m la M te panse se te yon bon chwa Paske m wè moun nan Li gen bon dyòb Li sanble yon moun serye M te panse se yon moun serye Poutan l pa t serye Se te yon magouyè Ki gen konbyen pitit ki kache M pa t konnen M pa t ap ka rete. Se tout pwoblèm sa yo k te fè m pèdi pitit la, antouka, m ase strong pou m di no sa yo. Ya anpil moun konn sa epi gen k ap di se manti paske lè w avèk yon. Mwen deside fè sa yo tou se paske m vle motive medam k ap gade m yo lè nou nan relasyon ki toksik kite l pa rete paske gen yon bagay ki di w tou si w pa pale w ap toufe m te deside pale m ka santi m byen paske m kriye ase m soufri ase kounye a m met fanm sou mwen m kanpe djanm Mwen focus sou tèt mwen plus kounye an. M pral anfème lòt kay, m pral re achte lòt kay map fè vi m. Sa ki pi fèm mal nan tout sa yo, m gen poum fon live poum esplike nou sak pase a pi byen, paske nan fè bout video bout video m pap ka fin esplike tout. Sak fèm mal la se ke m depanse anpil lajan pou mèb nan kay lan. Paske lajan kay lan map jwenn li gen avoka pou sa janm di nou an. But lajan mèb yo se bagay nou t achte ansanm li pat vle ban mwen yo. Lèm wè sa m pran kouto, manmi m di pa kite kay la avèk mèb non poul vin mete lòt fanm nan nan kay la. M pran kouto m nan sofa nan sofa li rele polis pou mwen. M pral met foto a pou nou, nou konn figil nap wè se li. Sa map di nou la se verite, li fèm mal se sak fè map pale l. Paske pale map pale kounye an sa fèm santim byen. Mwen deside fè sa yo tou se paske. M te gentan konnen nou pral di sa. But bagay sa yo te la avan. Tout pwoblèm sa yo m te gen an te la depi avan m te konn ap pale de po m. Okontrè, dèfwa m te konn ap fè yo pou m retire strès. E m pa t janm lonmen non pèsòn moun. Nou konprann? M te gentan konnen nou pral di sa. But bagay sa yo te la avan. Tout pwoblèm sa yo m te gen an te la. A good woman will never force a man to realize that she is a good woman. If he doesn't recognize that on his own, it's his loss. A good woman will never. M pral reponn ou avèk plezi mon amour. Sa k fè m vin dekouvri sa se paske m vin gen kòd telefòn li. Oparavan, m pa t janm konn paswòd telefòn li. Nou t ansanm pou prèske dezan, m pa t konn sa k t ap regle nan telefòn nan. Dèfwa nou ka nan kabann, epi yon fi videokòl li oubyen ekri l, m wè mesaj la parèt nan Whatsapp, m di ki a sa? Kouzin li. Tout fi k ekri l ki rele l se kouzin li. Tout fi nan mond lan se kouzin li. Sorry nou wè vwa m pa bon se paske bagay polis lan, strès, nou konprann but Vrèman vre polis la te vini, gon moun ki te pozem kesyon sa, yo pat fèm anyen paske lè yo vini yo di konsa se lajanm, se afèm mwen chire a, yo paka aretem pou sa yo paka fèm anyen pou sa. Paske se afè pam mwen detwi. So janm poum retounen sou kesyon an, yeah mwen dekouvri sa se paske yon jou 7 heures du matin on fi ekril li met foto li met non yon gason pou fi an. M di fil sa pa yon gason non sa son fi ki ekri w la. Li di, non, sa se zanmi m ki met foto madanm li. M di, m m pap pran nan sa non. Kounye a ou konn sa m di l? Depi lè m avè w la, m wè fi toujou ap rele w Ekou, ou di se kouzin ou. M pa konn moun ki nan peyi w, m pa konn kouzin ou yo. Apati de jodi an, fè m pale a tout kouzin ou yo. Lè yo rele m ka konnen se yo k ap rele, pa vre? So kounye a la, li pa fè sa. Epi yon bon jou m di l tou, si w pa ban m paswòd telefòn nan, m ap kite kay la, m ap kite w. Paske m pa ka nan relasyon avè w, telefòn ou gen kòd. Medam, pran sa kòm leson. Lè nou nan relasyon, piga nou kite nèg la met kòd nan telefòn li. Depi nèg la gen kod, gen anpil bagay k ap regle nan telefòn sa w pa konnen. Depi fi a gen kod tou mesye, gen anpil bagay k ap regle nan telefòn sa nou pa konnen. Si nou gen yon relasyon serye, nou marye, oubyen whatever sa nou genyen, nou pa ka nan met kod. Fò nou ka kite moun nan alèz pou l konnen nou p ap twonpe l. Si m te gen kod telefòn nan, m t ap dekouvri sa byen avan. Se lè l vin ban m kòd telefòn nan paske Misye gen dwa te renmen m. M pap vin di l te renmen m paske apre tout sa l fè a, gen dwa pa t gen lanmou. Men, li gen dwa te renmen m paske l te ban m kòd telefòn nan. Lè l ban m kòd telefòn nan, li pa t efase foto pase yo. Pa bliye m te di nou, an janvye a, l te di l pral wè papa l ki malad prèske mouri. Se madanm nan l t al wè ak pitit lan. Kounye an, lè m al gade nan foto, m wè foto fi a, pitit la an janvye. Videyo timoun nan an janvye. Sa vle di, Lè l te di l al wè papa ki malad la, se pitit la ta al wè. M pa di l anyen, aprè m mande l ban m wè foto papa l ki te lopital la, l pa ka montre m ni. M gentan wè se manti l t ap ban m, se madanm li t al wè ak pitit li. Chak jou m ap mete videyo pou nou, pou m ba nou update. Lè m anfème kay mwen, m ap montre nou. Lè m, tout sa m ap fè nan vi m kounye an, m ap montre nou nan TikTok. M pral retounen nan YouTube. M ap mete yo nan Facebook mwen tou, ki se Mika Durandis. Al nan Instagram mwen, Mika Durandis. M ap ba nou tout sa k ap pase. Sa map di nou la li pral ouvre zye anpil fi parèy mwen pou nou pa pran nan kou ankò paske lè nou pran kou tou pa pè vin di sa pou nou ka motive yon lòt fi kite yon relasyon ki toksik yon relasyon kote ke yo pa alèz lè w nan relasyon ki toksik li pa bon pou sante w kitel. M pral reponn ou avèk plezi mon.